Bonswa maestra Thelisma kòman w ye kòman aktivite w ye depi semèn dènyè nou wè mouvman an kanpe nan vil okay ou swa frape pòt Ayiti kòman sa ye ki bilan ke w genyen pandan jounen vandredi an samdi dimanch jodi a lendi ki bilan ke w genyen pou manifestasyon ki ap òganize nan vil okay la pou kounya maestra Thelisma. Pratikman m panse se yon bilan ki, m te ka di ki ase lou. Lou lan plizyè aspè. Pase ou konnen ke nan nivo ke yo, yo kenbe pèp la jodi an, e ou konnen parapò a revandikasyon ke pèp la genyen ki se depa san kondisyon Mesye Jovenel Moïse, e ou konnen ki se yon, yon nèg ki koryas, ki li menm se yon anti-pèp, ki pa wè pèp, enben ki pa deside souke kò l, e pratikman parapò a tout sa, E men lè pèp la sòti nan lari a, ou jwenn yon ansanm de moun ke yo kalifye de moun ki defavorize, moun ki nan geto yo. Lè yo sòti, gen anpil dega konsiderab ki fèt. E ou konnen tou parapò a jan lapolis fè l, nou gen anpil moun ki pran katouch, nou gen moun ki sou kabann lopital jiskaprezan. Mwen m panse dega yo de tout kote, yo ekstrèmeman difisil. E jodi an, nou rive yon kote, m panse n ap pran chemen. Yon, m te ka di, nou, nou ap rive lan yon kesyon imanitè, kote pèp la kòmanse pa gen dlo, pa gen manje, e gen yon ansanm de pwoblèm, moun yo pa ka rive lan lopital. Se yon sitiyasyon, m panse, ekstrèmeman difisil. Se yon sitiyasyon ki mande, e, pratikman, pèp la li menm li rete mobilize, e n ap mande pèp la kontinye mobilize paske sitiyasyon an ekstrèmeman grav, pou ke nou jwenn ekzatteman sa n ap chèche ak se depa san kondisyon Mesye Jovenel Moïse. Yo di gen anpil moun ki pran bal, ou ka ba nou efektif la, Maistra? Pratikman, fò m di w byen, m pa gen efektif egzat, men nou sou pratikman sa m resanse la a, nou genyen 4 ke m resanse, gen youn ki pran bal nan ponyèt, gen youn ki pran 2 katouch nan vant, ki o Fatma, sa nan ponyèt la, pratikman msye pa ko ba li egzate jodi an, gen yon chofè taksi. ki pran on katouch nan pye e gen 2 lòt moun ankò ki pran katouch lan lòt lopital yo, n ap eseye resanse yo. Nou gen 2 mò tou jis ki ki lan mòg. S on sitiyasyon m panse ekstrèmeman difisil. Gen plis moun ankò k pran katouch. Jodi an, ou te temwen operasyon ke BLTS t ap fè lan lari ansanm avèk Boy. Se 2 sitiyasyon difisil. Gen moun ki pran katouch pa pè, yo pa ale lopital, jisteman yo rejwenn lakay yo, rejwenn fanmi yo. E n ap kontinye enfòme men se on sitiyasyon m panse ki ekstrèmeman lou. E nou gen on kanmarad ki te pran on katouch tou nan blòk Savann nan. Se yon sitiyasyon ekstrèmeman alamant ke n ap viv jounen jodi an lan peyi a. Se yon peyi ki lage ozabwa. Pa genyen jodi a Leta pratikman inegzistan. Nou panse enkilpe Jovenel Moise, li lan mawon e m panse jodi an li pa di anyen. Tout sa k ap pase la a, m panse se pèp la k pou kontinye pran responsabilite l e lan kenbe mobilizasyon jis li jwenn depa e m panse san kondisyon enkilpe Jovenel Moise. Efektif mò a konbyen yo ye? Pratikman efektif mò a se te gen yon avan men efektif mò ke n gen la a Li se 2.
Anviwon 2. Enben, pou kounya la, Majistra, ki sa k genyen kòm suivi pou rès rès jou k ap vini yo nan kad manifestasyon k ap genyen an? Ki suivi k ap genyen? E nan kad manifestasyon k ap genyen yo, e demen, nou modòd la men ki sa l ye demen, se tout moun jere baz yo, kontinye monte barikad yo, kontinye jere baz yo, kontinye kenbe flanbo mobilizasyon an. Antretan, n ap genyen mèkredi, jedi, vandredi, e n ap genyen manifestasyon. E pratikman e apati de vandredi n a pral gade e ki lòt modòd n a pral genyen. Anviwon vil la, nan ki zòn moun sa yo ret touche pa bal pa lapolis lan? E pratikman m panse zòn se zòn Kwamati, Pon Laravin e avan yè swa nèg yo fon yon desandelye Kwama, Kwamati e son bagay m panse ke si yo vizib, m pa konn si w te gen opòtinite pou w te ale. Ou wè nan tout pòt yo kote nèg yo bal gaz e gen youn nan moun ki pran 2 katouch nan vant yo se pandan misye anndan lakay li tèlman nèg yo bay gaz kounye a misye vole lap lè lap toufel vole l tonbe dèyè yon bank bòlèt epi nèg yo sasinen misye ak bal li pran 2 bal nan vant e gen yon nèg se pandan lap pase sou bekàn li pon laravin nèg yo ekstrè ponyèt l pran yon bal nan ponyèt e lòt patnè e m panse chofè taksi a tou se pandan misye kanpe tèlman nèg yo ap bay gaz misye paka respire bal epi misye pral pran katouch la nan pye.
Ou pa gen non yon moun nan tèt mwen paske ou konnen nou vrèman fatige, nou pa janm kanpe, alò m gen non yo men m pa gen yo nan tèt mwen la pou leprezan moman e m panse m ap genyen o moman opòten lè ou ban mwen espas nan jounal la epi m ap vini konkrètman e presi avèk non yo pou ou. Mesaj la se kisa li Maysa? E m panse mesaj la se yon mesaj n ap voye Bay tout kanmarad lan di departeman. Nou genyen baz 47 ki pèdi moun. Nou gen tout baz yo ki pèdi moun. Nou gen jounalis ki pran katouch lan sena. Nou gen jodi a jounalis ankò lan pòtoprens ki pran katouch lan kafou ayopò. Okay nou gen moun ki ki pran katouch lan tout peyi a lan jakmèl. Nou gen avan yè swa lan senmak. Nou genyen e e e e lan lan tout kote lan kwadèboukè tout moun kap pran katouch. N ap di yo, yo pa gen pou yo bese lè bra, yo pa gen pou yo mouri ajenou pase yo se de moun ki mouri deja. Lè yo pa gen elektrisite, yo pa gen lopital, yo pa gen enfrastrikti, yo pa ka al lekòl, yo pa ka manje, yo pa gen pouvwa dacha, yo mouri deja men yo pa ka kontinye mouri ajenou. Fòk yo kanpe bagay la se se dedeyenn li ye, deyò deyò nèt, fòk yo rete deyò jis yo kraze sistèm sa a, jis yo mete m panse chèf gang ki se Jovenel Moïse la deyò. E m panse enkilpe vòlè sa pou yo mete l deyò e definitivman pou ke nou ka renèt sosyete a vini avèk yon lòt leta, yon konferans souvrèn ke tout moun yo yo kontinye kenbe flanbo mobilizasyon an jis nou rive jwenn depa enkilpe Jovenel Moise. E misye pa bliye pote remèsye w Majistra.
Se mwen ki gen pou m remèsye nou e m pwofite salye tout fidèl oditè.